Sa kap fèt guys se la belle we're back at it again avèk yon lòt video pou nou so jodi an nou te gentan konn kisam tap pote pou nou ok sou tit lan nou gentan konnen kisam pote pou nou ok so boss m te pale avèl nou te pale de sa de dènye video m te fè ok men mwen vle eskizem. Mwen vle eskize m pase ke lòt video ke m te fè kote m te lave cheve m, m te montre nou kòman nou te renmn, kòman m te take care cheve m, nou pat kapab fè kòmantè anba video a. Pase ke mwen accidentally klike sou turn off comments. sou video a epi m eseye m eseye m eseye pou m retire li but m pat kapab so eskize m ankò paske nou pat kapab fè kòmantè sou dènye video m nan ben nou kapab fè kòmantè sa ou sou video sa ok like nenpòt kesyon nou genyen nenpòt sa nou te vle di m sou video m te poste dènyeman nou kapab mete l anba video sa ok. Ann kòmanse. So premyèman map montre nou chanpou avèk rens ok. Map montre nou chanpou an avan epi rens lan aprè ok. Dakò? So premyèman sa se chanpou mwen te itilize an. Ann fè videyo a fokis. Banm eseye mwen. Come on. Focus. So, shampoo sa, shampoo sa, li, it's from Palmer's, ok? Palmer's nou gen dwa wè li lan, lan, um, sitou nou gen dwa wè li lan, lan losyon pou kò, lan losyon pou vizaj, and stuff like that. But si nou pat konnen, Mwen fè nou konnen kounya ke Palmer's fè shampoo avèk rens kem renmen anpil Shampoo sa avèk rens sa guys ki se combo a sa se shampoo an sa se rens lan ok Mwen renmen yo anpil anpil anpil yo fè chevem byen em pral di nou de seri de bagay pou nou gade lè nap achte pwodwi pou cheve nou ok. So premye bagay pou nou gade se si l pa gen ankenn pwodui chimi. M pa p di ke tout, tout, pa gen ankenn gam, well, mwen poko jwenn ankenn gam ki san pou san natirèl, ok. Sa a se yon bagay ke m poko janm wè. But pwodui sa a ke m ap montre nou an, li gen anpil bagay natirèl ladan l. Se nan pa se yon pwodui pou cheve natirèl nou epi li pa mete Umm de seri de bagay ke li ok li ok tankou pwodwi sa li gen de seri de bagay lè nap gade anba la umm I hope that this would lè nap gade anba la lè nap gade anba la li di li mete yon lis de bagay ke pwodwi natirèl pa sipoze gen ladanl tankou sulfate umm paraben Em, No mineral oil and no gluten Bagay sa yo pa sipoze lan cheve w ok So se sak fè nenpòt pwodwi ke nap achte li vrèman enpòtan pou nou met pou nou make sure ke pwodwi sa a di ke yo pa genyen ladan l E menm si pwodwi an di ke yo pa genyen ladan l Lè w ret vire boutèy lan ou gade dèyè boutèy lan wap wè on kote ki make engredyan ki sitou anba oubyen sou kote nenpòt kote nan boutèy lan But li toujou dèyè boutèy lan ok. Kotel make engredyan epi lil lil pou wè si si sa yo di an sou devan boutèy lan se sa ki dèyè boutèy lan ok. Depil pa gen lis bagay sa yo ke m um si nou ok map mete lis bagay sa yo anba deskripsyon videyo a pou lè nap achte nou kapab take a screenshot of it ok. Screenshot li pou lè nap achte poun kapab gen lis mo sa yo. pou nou pa achte pwodwi ki genyen yo ok so sa se rens lan avèk um avèk chanpou an janm te montre nou an e sa m renmen lan yo tou yo fèt avèk lwil maskriti yo fèt avèk um lwil oliv epi tou yeah li fè m byen guys like epi tou l gen vitamin E ladan l. Ki vreman bon pou cheve ok. So se sa m renmen avek avek shampoo sa. Se pa selman shampoo sa mwen itilize. Mwen itilize lot shampoo avek lot rens. But sometimes le m pa jwenn yo mwen pran sa. Sa mwen renmen l like mwen itilize l toutan. Ok so kounya m pral pale de rens koulè a jan nou mwen te montre nou kisa m te fè m te lave cheve m avèk chanpou m bal 2 chanpou aprè sa mwen mete rens li vin avèl lan rens chanpou an aprè lè m fin rens an mete rens chanpou an mwen rense l kisa mwen fè mwen mete rens koulè a ke m te di ke koulè m te mete lan cheve m nan te vini avèl pa vre. So m pral montre nou ki koulè li, nou kapab jwenn li menm si koulè pa nou pa vini avèk resan men nou kapab jwenn li nou achte l ok. Sou nou kapab achte l online, nou kapab achte l lan beauty supply, nou kapab achte l lan walmart oubyen nenpòt kote nou kapab jwenn bagay pou cheve ok. So map montre nou ki rens koulè a, de ki non brand li ok e pou ki sal bon ok dakò. So sa se rens koulè a, son ti kras bagay li ye but pa bliye lan video a mte di nou on ti kras nou bezwen itilize aprè sa like a little bit goes a long way ok. So sa se rens lan li rele pentene. Li bon pou cheve ki gen permanent avèk cheve natirèl. And then it says woman of color. Lè li di, lè yon pwodwi di woman of color, sa vle di moun nwa, moun ki gen koulè, moun ki gen cheve natirèl, moun ki gen cheve kinky, you know, moun ki gen cheve that has coil. Moun sa yo, that means woman of color, ok? So, si yon pwodwi di woman of color, sa vle di ke, Moun ki gen cheve natirèl kapab itilize um, pwodui, pwodui sa. Alright? So, jan mwen te montre nou nan videyo a, mwen te itilize on gwo peny. Guys, si nou gen cheve natirèl e nou pap itilize on gwo peny, m pa konn kisa n ap fè. N ap rache cheve nou. Paske cheve ou woule, ok? Kèlkeswa ou te gen bon cheve, kèlkeswa ou pat gen bon cheve, depi ou blak, Cheve woule, you have curls, ok? Curls ou yo gen dwa pa vrèman define, curls ou yo vrèman, gen dwa vrèman um, loose, but at the end of the day, ou gen curls. Moun ki gen cheve ki dwat, se moun blan, ok? Se moun blan ki gen cheve dwat. Apre sa, depi ou nwa, ou gen cheve boukle, ok? Li gen dwa pa vrèman boukle, Li gen dwa boukle yon ti kras, li gen dwa, you know, really kinky, but nou gen cheve boukle. So, ti penyen pap kapab vreman demele, pap kapab vreman rantre lan bouk yo pou yo demele, ok? Ti penyen sa lap fè, lap jis pase epi l rache cheve yo. Se sak fè mwen te... Mwen te di nou ke mwen te montre nou ki pen mwen itilize e mwen te montre nou kijan pou nou demele cheve nou ok so map montre nou pen lan on lòt fwa poun kapab wè li lè nal achte pen poun kapab di oh ya sa se pen ke la belle te itilize lan videyo l la li te dim kel te bon sa vre nou te mèt di tout moun sa ke Alex voye nou achte on gwo pen pou nou pase nan cheve nou paske esa ki pi bon. Ok, sa nou kapab di. Si nou al itilize pwodui ke mwen mete yo nan videyo m nan epi li rache cheve nou, sa kapab fèt paske cheve pa m pa menm jan avèk cheve pa w. Ok, but genyen lan nou tou oubyen nou tout la gendwa itilize menm pwodui yo epi li pa fè nou anyen. Se menm jan tou lè m al gade sou youtube mwen wè. Moun ki gen menm tip de cheve avèm, mwen wè ki pwodwi ke yo itilize, mwen wè ki sa yo itilize. E pi mal eseye, dè fwa li bon pou mwen, dè fwa li pa bon pou mwen. Dè fwa li rache chevem, dè fwa li pa rache chevem. So m pa pral di ke oh se entèl ki te di m al achtel, se entèl ki te di m sa ap bon pou mwen so m al achtel. Non, se pa konsa li bagay. Mwen, mwen wè kisa ki bon pou mwen, mwen ba nou li pou nou kapab eseye l. Mwen pa yon beautytician, mwen pa yon pwofesyonèl, mwen jis, se, sa yo se sa ki bon pou mwen, ok. So, men peny lan guys, mwen te di nou, li vrèman gwo, dan yo vrèman gwo, like, dan yo vrèman, vrèman gwo. Ok. Dan yo vreman gwo en gen plizyè koulè ladanl, sa depan kote ou yel, gen dwa vann pli chè, gen dwa vann pi tchip, m pa sonje egzakteman ki konbyen kòb mwen t achtel but li apeprè lan 4 5 dola yo. Yeah, map di sa. Oh, m bliye di nou ki premye kòb m t achte shampoo avèk rens lan. Shampoo avèk rens sa a m t achte li lan Walmart, but ou kapab jwenn li lan Beauty Supply, ou kapab jwenn li lan Target, ou kapab jwenn li lan any grocery store that sells, umm, ki vann pwodwi cheve, ok? Ki vann pwodwi na, cheve natirèl, paske e pa tout grocery store. Is that true? I don't know. To be honest, m pa janm ale nan Target pou m al achte pwodwi natirèl. Yeah, that never happens. Lè m al nan Target, m al achte bagay pou kay and stuff like that. That's all I buy at Target. M pa janm achte lòt bagay at Target. Walmart se sèlman pwodwi, pwodwi cheve avèk, um, Kosmetik like deodoran, spray, you know, savon, e sa sèlman mache nan Walmart. I do grocery shopping too but m pa achte tout bagay nan Walmart. But sa se pou yon lòt video, ok? But shampoo avèk rens lan, shampoo an vann 4 dola 99 ki 5 dola oubyen preske 6 dola m pa konnen. Sa depann de kote w ap viv, konbyen taks yo ye, and stuff like that. E pi, kondisyone an vann 5 dola 99. So, chanpou an vann 5 dola, kondisyone an vann 6 dola. Ok, dakò? So, peny lan, jan m te di nou an, li apopre 5 dola. Bon, an n pale de lwil, ok? Ki lwil mwen te itilize nan videyo a? Mwen te itilize yon lwil kokoye. Lwil kokoye sa li 100 pou 100 lwil kokoye pa gen anyen ki melanje ladanl yo pa mete anyen ladan li se jist lwil kokoye ok si ou vle ou kapab menm fè lwil kokoye ou lakay ou sometimes lèm pa gen tan pou mal achte lèm gen kokoye lakay mwen mwen jis fè lwil lan m fini. Ok Umm But sa se pou yon lòt video si nou vle aprann kòman nou fè lwil pou cheve nou oubyen kòman pou nou fè benn krèm mwen fè benn krèm mwen lakay mwen Umm tretman m lakay mwen sometimes So nou kapab fèm konnen anba kòmantè a Hey la belle Mwen ta renmen w montre nou kòman mwen kapab fè pwodwi oubyen umm tretman pou cheve m lakay mwen ok ke mwen itilize selman bagay natirèl pou m mete lan cheve m e li fè cheve m vrèman byen ok anm jèl ki jèl mwen itilize jèl sa mwen itilize mwen gen yon gwo e mwen gen yon piti sa ki lan menm nan son piti paske gwo a vrèman gwo li vrèman lou Umm sa se piti a ke mwen te achte si map soti, si m prale lan vakans, mwen jis mete sa lan valiz mwen ok. So sa se Icostar gel lan ok. Icostar gel lan se is the gold one, mwen itilize vè lan, mwen itilize wouj lan, mwen itilize sa ok. E sa mwen pi renmen, e li menm ki fè cheve m pi byen. Kisa, avèk kisa li fèt? Li fèt avèk. Lwil oliv, li fèt avèk lwil maskriti ki se black castor oil avèk shea butter. M pa konn kòman pou m di shea butter in creole but si mwen si mwen al fè rechèch mwen mwen wè kòman yo di l m ap ekri l anba videyo a la ok. M ap ekri l anba videyo a la men kijan yo di shea butter. Alright, um janm diw lan mwen achte yon gwo bokit lan sa ki te koute m 30 dola ok um so sa a m kwè l te koute m 5 5 dola 5 dola banm wè si pri an sou li non pri an pa sou li but apeprè 5 ou 6 dola m t achte li lan walmart ok. Sa se Ecostyling Gel the Gold One. Sa a fè cheve m vrèman byen. Si w itilize wouj lan, w itilize vè lan, wè l pa fè w byen, eseye gold lan pou wè ki jan l ap soti. Apre sa guys, mwen te di nou avèk boul Jolie an. Sa a m ap redi l nou ankò, m ap redi l nou, mwen redi l nou, mwen redi l nou ankò. Paseke boul Jolie sa a works. Woy! Li tonbe. Bonjou Lisa guys janm te di nou an works wonders works wonders Bonjou li an like li vreman gwo si w gen anpil cheve si w gen yon like afro this will put it up ok janm te di nou m pa pral retounen eksplike Bonjou li an ankò paske m te gentan eksplike l nan video ke nou te wè an and stuff like that avèk ti sa. Nou nou ta sipoze konnen kisa sa ye already because li tout over the internet. Gen plizyè tip ladan l. M pa konn poukisa ti pwent sa ye paske I don't know I never use it m pa janm itilize l. Si nou konnen kisa ti pwent sa fè, fè m konnen. E non se pa se pa bwòs pou sousi. Bwòs pou sousi an fèt konsa vrèman men li pi piti. Excuse moi. Li pi piti, ok? But sa pi gwo se pou lè w ap fè chou, tankou m te itilize l, mwen fè edges mwen and stuff like that, you know, fè bèl ko, you know, curls, e pa curls non, bèl, you know, like pa fout, pa fout non, sa se pa foute, baby hair, ok, baby hair ou vrèman dress li up and stuff like that pou mete li, pou ranje l. So se sa m itilize sa. Ti pen lan tou m pa itilize ti pen lan m sèlman itilize ti bwa se paske l piti epi l kapab vrèman rantre pou li like ok So se sa sèlman m itilize and si ou gen cheve natirèl guys ou bezwen bobby pins bobby pins sa vle di ti pens ti pens kòman e pens yo di a pens. ti pens pou tache cheve w, like aktyèlman m gen apeprè nenpòt 7, 5 ou 7 pens pens lan cheve m kounye a ki kenbe cheve a byen pwòp ok, so nou bezwen envesti, aktyèlman mwen gen yon gwo sachè lan twalèt mwen ke mwen genyen pou chak lè m ap fè cheve m, ke m toujou pèdi yo but hey ok so guys. Mèsi paske ou te pran ou te pran tan pou te abòne avèk chanèl mwen an. Si ou fenk vini sou chanèl mwen an mwen di w byenveni sou la belle squad ok ou fè pati de fanmi an ban m yon kòmèt pou di m ke ou fenk abòne ban m yon kòmèt pou di ke ou te abòne deja ban m yon kòmèt pou di m ke Mwen renmen video yo, men sa m ta renmen wè. Si ou gen yon ide de video ke ou ta renmen mwen fè pou ou, fè m konnen anba video a pou m kapab fè video a pou nou. On lòt bagay guys, outfit sa nou wè an, nou gen dwa, nou kapab wè m ankò lan yon lòt video avèk menm outfit lan, menm makeup lan paske mwen deside fè yon lòt video ankò pou nou. jodi. Pa bliye ale sou Instagram ok follow mwen sou Instagram pou nou kapab um wè update you know kisa m pral poste kisa map pale sometimes mwen fè live sou Instagram mwen mwen ta renmen interact with you guys you know pale avè nou m ale live nou poze m kesyon nou vibe nou video chat avè m ok. Nou poze nou de seri de kesyon sou Instagram mwen lap pi fasil pou nou fè sa. So map mete Instagram mwen la. Map mete Instagram mwen la pou nou kapab ale e map also add on link anba videyo a pou mwen mete Instagram mwen pou nou kapab ale sou Instagram mwen follow mwen pou nou kapab toujou Konekte avèm ok mwen pa vle sèlman ke nou chita la nap gadem men mwen vle pale avè nou mwen vle konekte avè nou ok a la pwochèn.